Messi genyen yon lòt tit ankò nan karyè l e sa fè de li jwè ki plis titre nan istwa jwèt la, li depase Daniel Alves. Yè ekip Inter de Miami an t ap jwe nan League Cup Yon konpetisyon ke federasyon meksikèn ak MLS lan met tèt ansanm pou yo fè. Yon konpetisyon ki ap fèt depi 2019, kote ke 2 premyè edisyon yo se klèb meksiken ki genyen konpetisyon sa a. Premyè edisyon an, an 2019, se Cruz Azul ki te genyen l.

E vwala, ekip foutbòl sa a ki fonde an 2018 arive genyen premyè konpetisyon ofisyèl li. N ap pale de ekip Inter de Miami an. Messi ki t ap jwe setyèm match li sou koulè ekip Inter de Miami an, fè dizyèm gòl li sou koulè ekip foutbòl sa a. Li genyen konpetisyon an kote ke li meyò jwè, li meyò bitè anndan Lig Cup sa, ki se yon konpetisyon kote ke se klèb MLS ak klèb Meksiken ki anndan konpetisyon sa. Dayè se Federasyon Meksikèn ak MLS lan ki met tèt ansanm pou fè konpetisyon sa ki ap jwe depi 2019. An gwo, se istorisite konpetisyon sa a ke Inter de Miami genyen kounyela. Messi yè fè gòl, li egzekite tiwobi pa l la, Inter de Miami genyen. Depi lè Messi li menm li premye jwe anndan ekip foutbòl sa a, premye gòl li kont ekip Cruz Azul lan, Messi pa sispann fè gòl jiskaske yè li fè Dizyèm gòl li ak ekip Inter de Miami an, yon sipèb enteryè pye goch gòlkipè pa t kapab fè anyen, se li menm ki te pèmèt Inter de Miami louvri skò kont ekip Nashville la. Sa k bèl nan ka Messi an, se ke se kanmenm yon jwè ki akonpli tout sa pou l te fè nan zafè foutbòl. Li genyen chanpyona majè yo o pliryèl, li genyen Lig dè Chanpyon o pliryèl, e avèk seleksyon Arjantin nan, li genyen konpetisyon pou l te genyen yo, Kopa Amerika an 2021, e sitou Koup di Mond lan an 2022 ke l te genyen avèk briyo. Rive anndan ekip Inter de Miami an, kote ke jwè foutbòl lan li menm, li te di ke li fè chwa pou al jwe nan foutbòl Nò Ameriken an, Sa gen rapò anpil avèk fanmi l, stabilite familyal, se rezon, se youn nan rezon ki fè l fè chwa de ekip Inter de Miami an. Menm lè nou konnen ke su le plan ekonomik, sa ap trè rantab pou Pulga Arjanten an ki li menm pa rete an Ewòp alòske jwè sa k ap jwe nan MLS lan li klè ke l te kapab bay dezan an Ewòp, li menm li fè chwa stabilite, li fè chwa pou li pase plis tan avèk fanmi l. Dayè se te deklarasyon de Lionel Messi o moman ke l ta pral jwe nan foutbòl MLS lan. Men kounyela, kòman ekip foutbòl sa a ki se Inter de Miami metamòfoze l a tèl pwen ke pire ekip nan MLS la, lòk klasman an, arive genyen yon konpetisyon ki se premyè konpetisyon nan istwa ekip sa a. Inter de Miami ki fonde an 2018 te toujou nan vant nou malgre yo te genyen Higuain ki se meyè butè de tou lè tan ekip foutbòl sa a, ekip sa a pat janm arive genyen yon konpetisyon. e li fini pa genyen konpetisyon an. Se vre, gen Busquets ki vini anndan ekip Inter de Miami an, gen Jordi Alba ki vini anndan ekip Inter de Miami an, 2 jwè sa yo te reyisi tirobi pa yo, men ekip sa a sitou galvanize pa kapasite Messi, pa dimansyon jwè foutbòl sa a, pa enpòtans li menm li genyen, enpak li genyen nan match foutbòl yo. Dayè n ap pale de yon jwè ki genyen 10 gòl an 7 match pou ekip foutbòl sa a. E 2 gòl desizif soti nan premye gòl ke l te fè sou kou fran pou ekip Inter de Miami an, rive nan dènye gòl lan ki se yè yon gòl majistral. Messi se jwè ki genyen plis balon dò, 7. Jwè ki genyen plis soulye dò 6. Dezòmè jwè ki plis titre nan istwa foutbòl lan, 44 ototal, li devanse Dani Alves ki rete a 43. Jwè foutbòl sa a se sa ki bèl nan ka Messi an, si n ap gade de akonplisman majè ke Messi li menm li pran aprè 30 an, n ap wè ke se sa yo rele diven an, tant l ap vyeyi, se tant l ap genyen de akonplisman majè. Messi genyen 36 an, si ou pran pa egzanp apre 30 an, se kanmenm plizyè balon dò pou Lionel Messi. Ann di Messi genyen Ballon d'Or 2019 la. Messi genyen Ballon d'Or 2021 an. E se apre 30 an ke Messi arive genyen avèk seleksyon Arjantin nan. Li jwe yon Copa America majistral kote ke li buteur, li passeur, li meyè jwè konpetisyon sa. ki se pou la premyè fwa sa fèt kote ke yon jwè foutbòl anndan yon konpetisyon kontinantal ou mondyal, meyè bitè, meyè pasè, meyè jwè. Rive nan koup di mond lan a 35 an. Jwè foutbòl sa, li fè 7 gòl nan koup di mond lan, 3 pas desiziv, se te lidè datak ekip Arjantin nan, nan dezyèm tou koup di mond, li desizif pou seleksyon Arjantin nan kote soti nan uityèm de final pou rive final konpetisyon sa a l ap fè gòl. Li gen 36 an la a. Depi lè li kòmanse jwe pou ekip Inter de Miami an, se gòl sou gòl soti premye match la rive dènye match konpetisyon sa a kote ke yo genyen ekip Nashville la nan seyans de tir au but. Youn nan bagay ki fè ke Messi spesyal, se ke son jwè ki pa ki pa fui ak responsabilite l. Wi l ka echwe. Sa map di a la l valab nan penaliti ou byen seyans de ti o bu dènyè ane sa yo la. Messi se jwè ki toujou pran responsabilite l pou se li menm ki di ko ekipye l yo banm ba nou konfyans. Li toujou choute anvan. Sa a se yon faktè ki montre ke se mwen k pou fè ekip lan genyen. Se mwen k pou bay ekip lan konfyans. Se mwen ki pou dikte jwè m yo. Li fè l yè pou ekip Inter de Miami an. Jan l te fè sa nan tour presedan an paske Se pa pou la premye fwa ke Inter de Miami te rive nan sitiyasyon sa a. Inter de Miami te deja rive nan sitiyasyon sa a. E Messi li menm li te pran le devan pou li tal tire tirobi pa l lan. Jan sa te fèt pou seleksyon Ajantin nan nan koup du mond ki sot pase la ke Messi li menm li genyen. Genyen yon konpetisyon an plis pou Messi pa retire oubyen ajoute sa Messi li menm li reprezante nan listwa jwèt la. Men, li ajoute yon bagay sou ekip an kestyon an. N ap pale de ekip Inter de Miami an. Se yon ekip ki, avan Messi te nan vant nou, konpetisyon sa a, se vre, nou pa kapab pran sèlman ka Messi k vini an menm jan yon jwè tankou Busquets, Vini, ou pa kapab pa mansyone l, li valab tou pou Alba. Se vre ke jwè sa yo menm yo sou pant desandant lan, men Busquets genyen nivo MLS, Alba genyen nivo MLS, si Ramos vini, l ap genyen nivo MLS, donk se pa sèlman Messi. Men Messi an li menm, se li menm ki deside sò ekip Inter de Miami an. E sa ki bèl la, Messi bonifye Jwè w ki bò kote l yo. Kòman nou konprann ke ekip foutbòl sa a se te defèt sou defèt, defèt sou defèt. Epi nan mèkato a, gen jwè sa yo ki vini, enkli Messi. E menm jwè ki te an atak pou ekip Inter de Miami an, ki pa t kapab fè gòl, ki pa t kapab briye, Messi rann yo briye. Tèlman l bay jwè sa yo konfyans, n ap pale de jwè ke nòmalman, menm nan pennaliti, Messi se kapitèn ekip Inter de Miami an. Dayè, nan remiz twofe a, Messi bay DeAndre Yedlin twofe a pou l leve li. Jeneralman se kapitèn yo ki leve twofe yo. Ebyen Messi li menm se te kapitèn ki te dwe leve twofe a. Li bay yon koyekipye brasa kapitèn nan pou l leve twofe a. Sa yo se konfyans. Li bonifye koyekipye l yo nan kite penaliti pou yo. Se pa jodi an ke Messi li menm li konsa. Li te konsa depi byen avan nan Barcelone avèk Suarez e pou l ba l choute penaliti. Jenerozite Messi an se pa jodi an li fè sa tou avèk Neymar pou l bay choute penalti. Messi se petèt jwè ki kite plis penalti ak koyekipye l pandan se li menm ki se tirè nimewo 1 ekip an kesyon an. Donk sa k fèt yè lan li bon pou ekip Inter de Miami an paske se kanmenm ekip vant mou an fòk te genyen yon jwè oubyen 2 jwè ki galvanize ekip foutbòl la pou ba l yon dimansyon ke l pa t janm ye, sa ki fèt an si pe de tan. An si pe de tan sa fèt. N ap pale kanmenm de Messi ki kòmanse jwe pou ekip Inter de Miami an lè yo bat ekip Cruz Azul lan. E vwala, nou genyen kanmenm yon jwè foutbòl ki kòmanse jwe an jiyè, epi an out ki kòmanse bay ekip lan twofe, kote ke ou wè se li k pote ekip lan. Li pa kite plas pou moun. Li pran responsabilite l, li desizif, iltra desizif pou ekip lan. E sesi nan tout faz yo. Soti sou premye match ke li jwe pou rive dènye match ke li jwe pou ekip foutbòl sa yè, kote ke li fè yon gòl majistral pou l te pèmèt ekip la li menm louvri skò. Aprè ke jwè sa li menm li fin sou le plan endividyèl jwè ki plis rekonpanse nan istwa jwèt la, plis balon dò, plis soulye dò, e dezòmè li genyen plis tit ke tout moun. Messi se sa li ye a kòm foutbolè. Akonplisman endividyèl melanje ak kolektif fè de Messi, lè wap pale de jwèt sa ki se foutbòl, malgre l pase tout gran jwè ke nou konnen yo. Se li menm ak Pelé k nan deba. Se li ak Peulik nan deba e sesi depi kèk tan, men koup di mond lan vin bal lejitimite sa. Pou se swa li menm oubyen Pele chita sou twòn pi gwo jwè de tou lè tan. Chak moun gen apresyasyon pa yo, chak moun ap rale dra bò kote pa yo. Men, èske si w vini w chita ou di ke Messi se pi gwo jwè de tou lè tan, èske moun pral di w sa w di an se pa sa? Men non. Paske ou gen de zagiman valab pou kenbe pozisyon w paske dènye koup di mond ke Messi jwe e ki bay Ajantin twazyèm konpetisyon l, se youn nan pi gwo koup di mond yon jwè jwe. ki te gen tout responsabilite sa sou tèren, tout presyon sa sou do l, e o final, li reponn ak tout kestyon ke yo poze l. Li reponn kestyon Ake, Van Dijk. Li reponn kestyon mitan tèren Kowasi. Li reponn kestyon Lafrans te poze. e o final li chanpyon du mond. Donk si w gade jwò sa ki di ke li ale nan MLS la pou li al pran poz men jan w gade volonte manifès ki genyen, anvi de jwe, emosyon ki ap degaje a chak fwa yon jwò ekip Inter de Miami reyisi yon tirobi, Li pa gen anyen de yon jwè ki vin pran repo. Se yon konpetitè dan lam ki li menm pandan li dakò ke li ale nan MLS lan gen yon presyon ke l retire sou li, men se pa vre. Paske ou toujou genyen pou pwouve, ou toujou genyen pou bay. E nan ka Messi a, Li still kontinye ap bay. Lè pou l pa bay ankò, se lè li deside mete fen nan karyè li. Li di ok, mwen lave men m nan dosye sa a, mwen p ap jwe foutbòl ankò. Men si n ap gade sa misye ap fè nan match Inter de Miami yo, yon jwè de 36 ans, paske sa ki genyen, ou te kapab di ke a se MLS, MLS, Men li fè sa yo kont Real Madrid. Ou kapab di se match MLS. Men li fè sa yo kont Arsenal. Li fè sa yo kont Manchester United. Sa n ap di an la pa gen rapò avèk MLS. Sèlman, se yon rapò mondyal, se yon jwè ke depi 2004 nou wè an Ewòp. Soti 2004 pou rive 2022 nou wè l. An Ewòp, an n di jiskan 2023 menm, nou wè l an Ewòp, sal fè yo nan MLS la, frap anwoule, gòl koufran, Casillas pran yo, Van der Sar pran yo, menm gwo gòlkipè yo pran yo, Manou Neuer pran l, Buffon pran l. Se pa yon kesyon de MLS. Se kanmenm yon jwè ki briye an Ewòp nan pi gwo konpetisyon entènasyonal yo.